Bonjour zanmi yo kouman nou ye m espere nou anfòm Jodi a m vini avèk yon nouvo videyo pou m aprann nou kòman pou nou fè yon chandelye pou nou mete nan salon lakay nou Chandelye yo tèlman chè nan nan mezon nou pa menm ka achte yo yo tèlman koute kòb M ap montre w kòman pou fè youn trè bèl e trè senp e ki pa koute lajan. Epi wap fèl byen bèl janm fè pam nan epi wap kontan wè on jan lwil li nan salon w san oken pwoblèm. M itilize on kouvre pla m dekoupe an katon se jan w gade nan video a, m koupe l 2 fwa epi m mete kòl epi kounya m kole yo. Sa vle di m koupe 2 gwosè katon fòm kouvre pla a menm fason epi kounya map kole yo pou yo fon sèl pou l kapab gen fòs pou m kapab ajiste sa m pral mete ladan yo. Konnya la menm, mwen ajoute katon yo youn sou lòt. M mete kòl, jan nou wè a, m presire l pou l ka kole. Epi, li kole. Konnya, m itilize yon plastik. E yon papye, men papye sa pote yon kòl ladan l. Se sa fè ou wè m dekole l konsa. M gen plizyè lòt papye tankou lòt bristòl, men m prefere itilize yon papye ki gen kòl. Ou menm ou ka itilize yon bristòl, ou ka itilize whatever papye blan, koulè li do di w, menm si l pa gen kòl menm jan sa, ou ap mete lòt kòl epi ou kole l sou li. Sa vle di ou jis bezwen yon fason, bon menm si ou ta fè la twal tou ki pa pou pwoblèm pou kouvri katon an, Sèlman pou bay katon. Epi m fin kouvri katon m. Epi m ranje e papye a sou li byen pou l kapab byen kouvri. Tou kòm ou tap fè la twal, tou kòm ou tap fè la bristòl, whatever papye ou kouvri katon an depi ou ka kouvri l. Pa gen kenn pwoblèm pou l ba ou yon chandelier trè bèl. Epi lè m fini, m fin ranje ti katon m byen pwòp. M ranje l nan gwosè m bezwen an. Epi kounya la m kòmanse m itilize yon fil tankou wap gade woulo fil wouj sa m itilize yon fil wouj ou ka pran nenpòt koulè fil ou vle depandaman a koulè twal oubyen koulè papye ou met sou katon an ou ka itilize nenpòt koulè fil depandaman de a kisa w pral sèvi kòm dizay pou dekore chandelye a kounya la m pral kòmanse montre nou e. Ti boul sa yo e m achte yo e jan nou gade a nou wè yo. M achte ti boul sa yo yon pake m achte pou 50 goud. M achte yon ti pake e pi sa vin fè ke sa pral depan de ki kote ou ye, nan ki peyi ou ye, ki jan w ap jwenn li. Men tout kote genyen yo. Ou itilize ti boul sa yo, son seri de ti boul transparan genyen ki. fòm etwal, genyen ki fòm kafetyè, genyen tout fòm. So mwen m itilize fòm sa paske se li m chwazi. Ou menm ou ka chwazi nenpòt ti boul ou vle, depandamman depi se yon boul ki limine, ki ka ba ou, ki trè bèl ke w ka itilize. Pou pa esklav sa m fè a, e m montre w sèlman egzanp lan pou w kapab e konnen kisa pou ajoute ki pou ba w yon chandelye e trè bèl, trè enteresan lakay ou. Ok mwen mare l epi mwen komanse ajoute ti boul yo ti boul sa yo se yo m ajoute l met on premye m met on dezyèm e m mete on twazyèm m met on katriyèm neyanmwen ou kapab itilize yon egwi a koud Konsa tou ou kab itilize lamen w si w vle, depandaman de gwosè boul la si fil lan ka pase ladann. M itilize yon lòt koulè ankò, m itilize ti boul blan. Ti boul blan sa yo, si w konn kote m jwenn yo, pou m montre w bagay yo pa maji, ti boul blan sa yo m retire yo nan kòsaj m te genyen ki p ap sèvi ankò, epi m itilize yo pou m ka fè dizay. nan chandelier a. Sa vin fè ke se pou wè bagay yo tèlman senp, tèlman fasil, ou pa bezwen trakase kò ou si ou gon bagay ou pa ka achte l alòske tout bagay ki otou de ou ka itilize l pou fè menm sa w pa t ka achte a alòske k ap ba ou l trè bèl e kèk fwa menm pi enteresan ke sa w te wè a. Sow ann kontinye pou wè m itilize ti boul yo m mete yo youn apre lòt sa se mwen ki itilize fòm dizay sa pou m fè l m itilize ti boul yo epi m mete yo youn apre lòt ou ka mete kantite w vle kantite ki fè w plezi mwen menm m mete kantite sa ki fè m plezi m mete 4 boul vè avan lè m fini m mete 4 boul wouj apre sa m mete 4 boul blan apre sa m mete 4 boul vè ankò Sa se mwenm ki itilize dizay lan konsa sa ou menm ou ka deside mete 10, 15, 20, 3, 6, 8 valè w vle depi li ka baw bote ou bezwen lan. Kòm fil la te gon ti pwent ladann m eseye foure l anndan ti boul la kounya la pou l pa parèt imedyatman paske se anlè l pral kwoke depi l fin kwoke pa gen kenn pwoblèm ok kounya m fin pare ti boul yo m fin pare fil la Kounye la, m itilize yon twal, yon ti twal m te genyen, epi mwen pral mete l kòm yon dizay nan fil la. A ki sa m pral fè l? M fè l, m vlope l, gade byen pou wè, pou w ka pa konnen gen anyen de mistik, m annik vlope l, epi m kase l an fòm flè, gade byen pou wè, m plwaye l, epi m itilize yon krezi klou, tout moun konn krezi klou, gade byen, Pou wè pou pa vin di se bagay maji bagay la koute twòp bagay ou pa konprann many many koupel kijan m te koupel an fòm won epi m kasel jan w wè a m replwayel ankò sou li vwala epi many fourel nan mitan fil la epi m ajoute yon ti krezi glou vwala epil kole. Osi simple kom bonjour e ou menm ki poko abònew a chanèl mwen an abòne a chanèl la paske a chak fwa m toujou pwomèt ou ke map vini avèk yon nouvo videyo poum montrew kòman pou transfòme bagay ki lakay ou an de bèl bagay enteresan m kole ti papye an son papye ki preske enpèmeyab tankou twal. Epi m kole l. Sa se mwen ki fè dizay lan konsa, ou menm ou ka itilize nenpòt lòt bagay depi ou estime ke l ap bèl, ou mete l ladan l. Pou w ka pa esklav, pou w pa mande m kote w pral jwenn sa m mete a, ou pa konn kote w ap jwenn li. Donk, ou gen dwa pa met sa m mete a, ou ka mete yon lòt bagay, neyanmwen li fè yon dizay, nenpòt, neyanmwen li, ou twouve ke l bèl epi ou ajoute l. So, m ajoute l, epi. Kounye la nan menm fil la m kole m mete plizyè m mete 3 pa egzanp epi m foure l nan katon an ou avèk menm pwent egwi a m foure l epi m rale l monte epi m itilize menm krezi klou m tap kole a epi m kole pwent fil la anlè sa vin fè ke lèm fin kole pwent fil la epi map foure 4 Pot fil nan chak ekstremite yo ki ka fè l kwoke anlè. On bagay osi senp lan, osi fasil ke w kapab fè epi w rann salon an trè bèl. Donk, se pa bagay ke ki koute m lajan, se bagay ki otou de mwen epi m annik itilize pou m kapab. fè travay la osi senple tankou bonjour epi mwen pral kwokel anlè apre sa avanm metel mwen itilize yon lòt twal poum kapab mete akote katon an poul kapab rete byen bèl m itilize yon twal limine ke ou menm ou ka itilize nenpòt twal ou vle tou epi depil fè lajè katon oubyen ou ka koupel nan lajè katon an. epi ou mete sou kote so ou metel epi m itilize yon kòl cho konsa tou ou menm ou ka itilize nenpòt lòt kòl tout tan m toujou di nou piga nou esklav kòl map sèvi yo paske kote m ye a m ka jwenn yon seri de kòl ou menm ou gen dwa pa jwenn li tandi ke gen lòt ou ka itilize yon lòt kòl neanmwen ke ou konnen lap kole depi l ka kenbe sa wap fè a. Baton chokola ou kapab metel epi wap wè li kole san pwoblèm tankou m itilize krezi klou nan tout peyi gen krezi klou ou kapab jwenn li pou sèvi men si ou pa si mwen menm tou m itilize kòl cho konsa tou ou ka itilize yon kòl ofwa men neyanmwen ki ap kole. So se konsa m te e fè chandelye a e m kole l akote li san pwoblèm, mwen kole chak ekstremite yo jiskaske mwen fin kole l. Epi de la etan, euh, wap gade byen, e pwofite like, pataje l. Pou lòt zanmi kapab aprann, paske se nòmal, ou pa fèt pou aprann pou kò w, fò tout moun aprann tou. E men lè w lakay la, ou santi w fatige, ou santi w pa jwenn moun pou pale, ou anvi fè yon bagay, ou pa ka sòti, ou pa gen ankenn anyen w pral fè nan lari, ou fè yon travay lakay ou ki kapab itil ou, ki kapab fè bote kay la, Sonw pa tal nan zen moun, sonw pa tal nan pale anpil epi ou fon bèl ti travay epi ki enteresan lakay ou epi tout moun vini felisitasyon kote w achte l li trè bèl etc alòske se ou ki fèl tan pou al nan bay blag nan pale koze moun chèche yon aktivite lakay ou ou fè epi ki Trè bèl parèy on chandelier pa egzanp m fè lòt semèn m pwomèt ou nap vini avèk on nouvo video ankò poum montre w kòman pou transfòme chak bagay ki bò kote w an yon bèl bagay ke non sèlman wap renmen kap fè bote kay la e tout zanmi ki vin nan kay ou tou ap renmen donk chandelier sa m fèl M deja gon moun ki achte l deja m pa ka vann ou l. Men si w ta renmen l m pa ka fè w kado l paske m gentan vann yon lòt moun li. So de tout fason se te enteresan. So e e kenbe ti videyo sa pataje l e fè tout zanmi w wè. Abòne a chanèl la pou w ka toujou aprann e kòman pou w transfòme chak bagay ki gen lakay ou. san aske w pa depanse lajan, san aske w pa fè e gwo vire tounen pou w jwenn sa yo. Tout sa m itilize la yo se de bagay ki trè fasil. Tankou m t ap pale de ti boul yo, menm si m pa ta jwenn yo, tankou nou gen anpil pèpè lakay nou, gen yon bann ti boul Gon bann ti dizay nap gade ki byen bèl epi nou jete rad la tout avèk yo. Lòt semèn nan m pral montre nou kòman pou nou fè yon kapèt avèk anpil rad lakay nou ke nou pap mete ankò ki fè ranyon ke nou pral jete epi nap annik transfòme l an yon kapèt pou n met pye nou epi vwala rad sa yo tou pa jete. Se te konsa videyo a te ye, mechan de li a. Nou wè li? Trè bèl, trè fasil, men kòmanl ye m krokel, m marel anlè epi m ba oul konsa. Se te konsa m te travay chandelier a. Mèsi anpil ou menm ki tap gade, pa bliye like, pa bliye pataje. A byento pou yon nouvo video. Mèsi tout moun. Babay.